ok wap traitem de chien de masisi ok de volè de dyòl santi mwen mpa janm konn monte sou rezo map trete w mal tout manti wap fè sou mwen wap fè pòs wap di konsa ou mèt men strong di sesi strong di sela strong di bagay fedna sim t anvi di yon bagay mtap kanpe nan figou mdil mtap monte sou rezo mdil sa ke mpa bezwen kache mpa pral kache anyen pou ou ok sa ke map di w se. Sèlman lè wap trete moun wap di moun konsa ou wap pwopòz ou pwè ou sent ou pa sent vre paske lèm t avèw te gen nèg lè w t ansent pou mwen m te chèche djòb pou ou nan paryaj pam ou te pran nèg nan paryaj pam nan èske ou konprann m pat janm pale de sa ou te pran nèg ou konn trè byen de ki nèg map pale a ok ou t avèk kino kounya ou pa ou paka vin montre wap vin pran pòz ke se ou k sent bagay sa yo m pat pran w vyèj ou te gentan pèdi deja ou te gen nèg deja ou tap woule plizyè nèg deja Fedna. Ou pa kab vin pwopòz kounya la se ou ki sèt, se ou ki tout bagay, sèt chak moun ka fè erè nan vi a men ou pa konn fè erè tou ok ou pa konn fè erè tou konbyen moun kap monte kap voye moun bouzen sou youtube ki pa bouzen tou konbyen fanm ki pa bouzen tou hein konbyen nèg kap voye nèg sanzave vakabon ki pa konn koupe mennaj zanmi yo tou nou tout la nap pede rete oh wi se mwen ki pa bon mwen ki pa bon men m konnen m pa bon wi tout moun konnen m pa bon m konnen m pa bon wi sam fè pou sa ok gen moun ki bon.

M pa okupe pitit mwen. W ap voye mesaj bay moun, di yo wi m pa pran swen pitit mwen, m pa achte bagay bay pitit mwen manje, w ap mande kòb. Kòmsi mwen menm m se yon moun kòmsi ki abandone w avèk timoun yo, poutan w konn li manti m toujou pase wè pitit mwen, m toujou fè pwovizyon pou pitit mwen. E lè w konn bezwen yon bagay m konn ba w l, kounya la m se pi gran ènmi w sou rezo a? Ban m tou Fedna. Ok. M respekte w antanke manman pitit mwen. E paske m te renmen w ki fè n te ansanm. Men nou vin pa ka fonksyone ankò chak moun fè wout yo. Poze w, ret trankil. Ok. Jou ou gen bagay w ap poste sou mwen, w ap bay manti a, gen bagay m ka poste sou ou tou. Men m respekte w pi devan pou timoun yo pa al gen pwoblèm avèk nou toulède a. Dakò? Ok. Paske mwen m respekte pitit mwen. M respekte pitit mwen. Sa k fè gon seri de bagay m pa fè, paske a chak fwa ou pran timoun yo ap poste yo, mwen di konsa, atis pa poste pitit yo konsa. Atis pa pran pitit yo poste konsa. Ou menm ou pa tande. Lè yo pale avè w ou pa tande. Lè yo di w men sa pou w fè ou pa janm konn sa pou w fè. Ok? Donk silteplè, sispann avèk kanpay sa w ap mennen kont mwen menm nan. Paske ou pa dwat tou ou menm. Ok? Ou pa dwat. Pa fè m rive nan nivo pou m montre ki jan ou vre pa dwat la. Dakò? Paske mwen menm kòm yon vakabon m gentan pran etikèt la deja m dakò m se yon vakabon. Ok? Pa pran pòz sèt ou paske ou pa sèt. Ou konn sa ou konn ou konn trè byen de ki sa m ap pale. Pa pran pòz sèt ou. Ok? M pap di plis bagay. M te di w kon sa pa poste tenten, pa poste bagay. Paske m gen m gen tout prèv mwen la ou menm. M gen tout prèv mwen la. M gen tout prèv sa ke w di. M gen tout prèv sa ke w fè. Alò pa rive nan limit pou m pral mete prèv deyò menm jan ke ou menm w ap fè konprann ke m fè yon seri de bagay poutan w konnen se manti ke w ap fè. Dakò? M ap pale avè w dirèkteman paske mwen bloke w deja. Ou wè m bloke w sou Facebook, m bloke w sou IG, m bloke w sou WhatsApp paske tenten w konn ap di m sou yo. Lè w ap rele.